Bonjour, bonsoir la famille, tout depandamman de ki kote e a kilè wap gade video sa. Se avèk yon kè kontan, nouvèl Agogo 217 ka kontan antre lakay ou, poul kapab enfòmew de tout sa kap pase atravè peyi a kou aletranje. E map diw, mèsi ak ou menm ki deja fè pati de kominote sa. E ou menm ki poko fèl, fè sa kounya, yon fason pou ka rete notifye a chak fwa nou lage yon nouvèl video. Timoun granmoun voye, pa mize nan wout. Rale ti chèz ou, monte volim ou, ann al tande odyans avè nou pou Tande a ou plis menm dè detay.
enfòmasyon ki kapab itil. Donk, ou pa bezwen pè pou w abòne. Vin fè pati de HPM paske de novanm rive pou desanm nou ta vle akonpli 500 mil abòne pou nou antre dan lane 2025 avèk akonplisman sa a. Mwen ta vle osi pou ou renmen video sa jodi an. Si ou apresye travay ke nap fè a gen yon ti bouton ki sanble yon pous, klike sou li. Fè kòmantè e lòske ou fini pataje chanèl sa avèk zanmi ou, fanmi ou, tout moun ke ou konnen depi ke ou panse yap benefisye. An nou pale enpe de eleksyon prezidansyèl Dèzetazini. Antre lè 2 kandida, se Donald Trump avèk Kamala Harris. Nou pral itilize Al Jazeera ki se yon gwo network entènasyonal ki deside jodi an la pou l pale de eleksyon de Etazini e ou kapab wè genyen 10 jours 11 heures de tan avèk 41 minit ki rete. pou ke des eleksyon prezidansyèl kapab fèt o Zetazini. Men, pandan ke nap pale la a, pèp ameriken an kontinye ap vote an grann kantite. Dè milyon e dè milyon deja vote. Kòm ou konnen, son eleksyon vrèman ki pral genyen anpil konsekans nan politik des Etazini. Pandan ke n ap pale la ou kapab wè kisa ke yo deklare, kiyès ki devan, kiyès ki dèyè. Selon sa Al Jazeera li menm li rapòte, li pran dè enfòmasyon nan yon netwòk ki rele 538. Se yon òganizasyon ki ramase tout sondaj k ap fèt Ozetazini. pou yo ban nou yon imaj de ki kote bagay yo ye. Mwen menm osi souvan mwen itilize 538 pou kapab jwenn des enfòmasyon kredib, konpare avèk lòt netwòk pou pote a ou menm des enfòmasyon ki gen sans. E Al Jazeera deklare nan moman sa a, Vis Prezidan Kamel Harris se li menm ki devan nasyonalman avèk 1 pwen 8 pou 100 sou prezidan Trump. Donk 1 pwen 8 pou 100 mèdames et mesye, li pa anpil bagay di tou. Sa vle di pa gen rezon pou selebrasyon paske n pa konnen ki moun ki pral gen eleksyon an la. E yo detaye l osi pou yo montre w ki kote sè 2 kandida yo menm yo ye. E jodi an, n ap gade rezilta ki te parèt yè ki te 24 oktòb e osi yo detaye l kòmanse 21 oktòb pou rive jiska 24. E lòske n di eleksyon an sere, se sa ke li ye, paske w kapab wè kijan bagay yo ye la a. Le 21 oktòb, Kamala Harris te a 48 pwen 2 pousan, Trump te a 46 pwen 4 pousan.

pa anpil moman ditou. E yè ki te 24, Kamala Harris toujou rete kote ke li te ye a, 48,1 pousan e Trump retounen back sou 46,4 pousan. Sa vle di ou kapab wè, medam e mesye, opinyon yo pa chanje vreman. Moun ki deja deside kijan yo pral vote, Se konsa ke yo pral vote. Sa vle di ke panse moun yo te deja chita. Yo gen dwa, yo deja chwazi ki kandida yo pral sipòte. Donk, kèlke swa sa ke w tande, pèp ameriken deja chwazi kiyès ke yo pral mete sou pouvwa a. Nou sèlman ap tann pou rezilta a vini le 5 novanm kap vini la a. Men kòm mwen deja di n medam e mesye, m toujou pale de sa, tout sa w tande deyò a la a, eleksyon an, se seksyon sa a ki pral detèmine l. Eta sa yo, ke yo rele Swing States, tout moun rekonèt sa.

Se eta sa yo ki pral detèmine ki moun ki pral chita nan chèz Dèzetazini. Mèt nan, se yon presyon terib pou moun k ap fè kanpay nan zòn sa yo. Paske medam e mesye, se la a rezilta a pral soti. Gen yon moun ki te poze kesyon ki mande, Frè Abner, èske w ka esplike n sa sa vle di vot elektoral oubyen elektè yo? Sa sa vle di? Wèl, Ozetazini gen yon sistèm demokratik ki pa pafè. E sa ladan l se youn nan pwoblèm ke l genyen. Natirèlman nou konnen, lè w al vote, moun ki gen plis vot la se li menm ki ta dwe genyen eleksyon an. Men sistèm Ozetazini an fè l diferan, kote ke chak eta gen yon gwoup elektè ki pral deside ki moun ki genyen eta sa a. E yo bay eta sa a elektè sa yo selon moun ke yo genyen ki reprezante yo nan kongrè. Se pa vot popilè a fòk pale. Alò, se vot popilè a ki detèmine èske yon kandida genyen oubyen pèdi yon eta. Men, sa depan konbyen moun ki reprezante eta sa a nan Kongrè. Donk, E sa fè ke pafwa ou gen dwa wè yon kandida genyen vot popilè a, li pèdi eleksyon an. Paske se pa moun yo vrèman, se pa kantite moun nan ki detèmine eske moun sa genyen oubyen pèdi eta a, men se konbyen elektè ki bay a eta sa a. Donk, si ke w al vote, e kandida w la genyen, se li menm ki resevwa plis vot nan eta sa a, ebyen nonm de elektè sa yo ki atache a eta sa a, li bay dirèkteman a kandida w la. Pa egzanp, si se te Trump ki genyen Pennsylvania, ebyen 19 vot elektoral sa yo, Trump genyen yo. E si se te Kamel Harris, menm bagay la tou. Sa di ke moun ki genyen vot popilè nan eta sa a, li resevwa tout vot elektè yo. Men gen yon seri de eta, medam e mesye, ki gen dè eksepsyon. Kote ke genyen kote osi elektè yo ka chwazi pou yo vote pou yon lòt kandida E sa vin kreye yon lòt pi gwo konfizyon ankò. Men se konsa ke li ye Ozetazini. Pa egzanp, an 2016, Hillary Clinton te genyen vot popilè a. Sa vle di ke te gen plis moun ki vote pou li. Men sepandan, Trump te gen eleksyon an. E jodi an osi sa kapab fèt, kote ke Kamala Harris kapab genyen vot popilè a. Pa egzanp, si gen anpil zòn demokratik k al vote anpil anpil pou li, li ka gen anpil moun. Men si kote sa a pa gen anpil elektè, li pa vo anyen vrèman, sa pa kapab fè l gen eleksyon an. E sa m ap di w la, se yon sistèm ke y ap eseye chanje depi dè zane. Jiska prezan medam e mesye, lè repibliken pa dakò pou yo chanje sistèm nan, paske sistèm elektè a li toujou bay avantaj la a repibliken. Sa vle di repibliken gen plis avantaj, li gen plis chans pou l genyen eleksyon an avèk sistèm elektè yo olye de sistèm popilè a. Donk sa a se konsa ke l ye. Donk medam se mesye, n ap swiv. Eleksyon pral fèt la a nan semèn k ap vini an, mwen de 2 semèn, 10 jou k rete e nou kapab wè me kote bagay la ye, ou kapab wè eta yo e selon sa ke nou wè vrèman ansyen prezidan ap avanse. l ap avanse avèk anpil rapidite, nou pa konnen, kòm mwen toujou di, se zong k ap mòde, men kanmenm, an nou swiv, an nou gade, an nou gen lafwa, an n al vote, e alafen, sa k rive l rive, n ap avanse pou nou kapab viv lavi nou. Men eleksyon an li menm vreman li rann anpil moun, anpil stress, anpil enkyetid, paske n pa konnen. Mentnan medam se mesye m pral pale sou yon lot sijè jodi an la, e se pa bagay ke m renmen pale de li, men kanmenm m pa gen chwa jodi an fò m fon efò kanmenm pou m pale de li. Nou pral pale de Ayiti. Nou pral fè yon pase de sitiyasyon an Ayiti a, medam e mesye. Li trè enpòtan. An nou fè yon ti pale, an nou fè yon ti pale de Ayiti. Frè m ak sè m ayisyen, li pa yon sekrè, peyi Dayiti li kowonpi avèk geng. E kòm mwen toujou di, sa se nouvèl ayisyen an. Gang k ap touye moun, k ap kidnape moun, mizè ki nan pèp la, grangou, ensekirite, lidè an Ayiti k ap batay pou pouvwa, ki pa konnen priyorite yo, revolisyon ki dwe fèt nan peyi a. Lè m ap gade Ayiti la, Mwen wè Ayiti sou chemen pou li gouvène pa dè bandi. E m sispèk gen yon grann pati nan popilasyon an ki reziye yo e yo aksèpte menm pou ke lè bandi pran kontwòl peyi a. Sa vle di, frè m ak sè m ayisyen, nou rive yon moman kote ke si tèlman pèp la dezespere, li wè l pa gen chwa, li vle lage peyi a nan men bandi. E sa m di w la a, se sa ki sanble pral fèt. Bandi kapab gouvène peyi Dayiti. Kèlke swa san tande pwomès k ap fèt, paske nou genyen de revolisyonè ki fè de pwomès, ki menm deklare nan 90 jou yo kapab mete lapè nan peyi Dayiti. Medam e mesye, m pa konn pou ou, men m poko wè nan ki mond yon moun kapab mete la pè an Ayiti an 90 jou. Atande byen, Rien n'est impossible. Paske m pa awogan ase pou m ta di ke li enposib. Men sa ke m pral di, m pa wè lojikman kote l kapab fèt la. Lè m ap gade l. Ankò, gen dwa gen yon posibilite. Men mwen menm mwen pa wè l e nou pral diskite bagay sa. Peyi Dayiti, medam se mesye, Nou konnen trè byen, se bandi a sapat, on se de timoun, jèn, ki gen zam an men, kap domine peyi a. Se pa de solda ki antrene, se pou yon gè ka fèt avèk yon lòt nasyon. Paske m tande le pli souvan, anpil lidè ayisyen konpare gè Ikrèn avèk Larisi, e Ayiti avèk lè bandi. Sa pa gen sans ditou men kanmenm yo fè l. Y ap pale ke Larisi avèk Ikrèn y ap negosye, poukisa ke Ayiti pa ka negosye ak bandi? Ou wè moun sa yo? Yo pèdi konplètman. Paske yo pran yon peyi ki anvayi yon lòt peyi e yo mete l nan menm klas avèk yon gwoup bandi ki anvayi pwòp peyi yo. Eske w konprann? Pa gen sans ditou, pa gen lojik ditou, pa gen anyen w kapab mete avè l pou ta di ke l gen sans. Men se konsa ke yo wè l. Avan menm ke m antre nan diskisyon sa a, ban m fè nou wè medam e mesye, kisa ki soti sou lavi geng nan peyi Dayiti. Paske sa li enpòtan pou konprann sa ke m pral di la a. Yo deklare an Ayiti. Geng lan li vin ekonomikman endepandan. Sa sa vle di? Sa vle di te gen yon lè geng lan te depan de yon lòt moun oubyen yon lòt gwoup ki pou finanse l. Koute byen wi sa m ap di nou paske li enpòtan. Te gen yon lè geng an Ayiti te bezwen yon gwoup moun pou te andose l oubyen finanse l. Sa vle di ke petèt se politisyen, petèt se lòt peyi, kan menm yo te bezwen yon patwon ki pou finanse yo. Te gen yon lè se konsa l te ye. Kote ke geng lan pa kapab fonksyone Pas avan ke patwon an, moun sa a ki dèyè l la ki sou tèt li a, te ba l resous nesesè, ba li zam, ba li dwòg, ba li lajan e pouvwa pou l fonksyone. Men medam e mesye, selon sa ki soti sa pa egziste ankò nan sa ki rele gang nan peyi Dayiti a. Na koute byen, met tèt ou an plas pou koute m pou yon moman. Sa pa egziste ankò. Bandi a li vin endepandan kote ke li gen ase resous paske li gen ase fòs kounya la pou l pran lajan nan men biznis.